What up, what up, bonswa e bonjou tout moun e ki pral gade video sa a, anfèt mwen la pou m jis pote yon ti yon ti koulè ou byen yon ti jan yo konn di la m pa konnen kèlkonk de yon moun k ap poze anpil kesyon sou IG m, sou tiktok mwen e ansi nan mesaj dirèk but M pa ta fèl nan, m pa ta fèl paske dabitid m toujou konnen antre nou toujou gen sa, toujou gen sa men ayisyen sitou oubyen e sosyete pa nou an dabò kòm ta di sa poko konprann yon seri de reyalite. Reyalite a se ki sa? Li pa fòseman si pa egzanp m ap fonksyone avè w Epi m fè yon de twa jou absans epi pou m gentan pa anfòm ankò. Non. Li pa sa ditou e li pap janm sa. Mwen eseye, mwen eseye analize anpil kòmantè, anpil kesyon, men gon kote ke mwen vin di, waw, men moun yo gen rezon pou yo pale konsa. Si w rete bèbè. Si sa pran on mwa, de mwa, twa mwa, sa k nan tèt yo a, se avè l y ap rete. Men mwen menm, mwen gen aksè e devwa pou m vin di, men sa l ye. Brèf, m ap vin dwatobi. Anpil moun ap pozem kesyon oh poukisa bagay nou komanse byen epi bref nou divize oh m te vreman renmen e swa vibe ou swa lè wap jwe avek entèl lè wap jwe a dis lè wap jwe a dat mezanmi map fè nou konnen an reyalite chak moun k ap viv gon fason yo jere vi yo. Ki se ki sa? Si jodi a la mwen gon bagay pou m al regle pèsonèl ansanm avè m, an fèt m ap pwofite di nou sa non pa m vrè non m se Judnen Felix men anpil nan nou konnen m sou Lightman ak Tè Paw la. Si Judnen Felix gon bagay pèsonèl ke l pral regle. Li enpòtan pou nou mete lakmèn ak tè pò la de kote. Hen, sa se vwa. M panse ke n ap konprann sa. E se pa paske m ap fonksyone avèk Pyè ou Jak, si m gen yon bagay ki gen, ki, ki nan enterè m oubyen pèsonèl ansanm avè m ke m pral regle, pou m pa ka, pou nou pa ka fè yon mezantant pou m. pou m deplase ou byen pou youn nan nou deplase pou n al regle l. Non, li pa konsa. Paske, sa m vle fè nou konprann, wi, nou renmen sa n ap fè a. Wi, nou se sinema. Wi, n ap bay plezi. Wi, gen moun tou ki pa asepte plezi ke nap bay la ki ta renmen wè kòmsi m ta di a jounen jodi a la pou pou Lightman pran entènèt, pou pou pou pou yon moun nan staff la pran entènèt pou n di wè misye, misye dis, misye dat m pap fonksyone avè l ankò. Non, e pa sa. Pou m vin dirèk, e pou moun kap poze kesyon eske mwen menm ak JJM eske nou divize nan staff la, non nou pa divize. E nou just. fon evakye, ki se mwen menm pèsonèl mwen fon evakye pou m pou m vin dirèk alò, paske mwen gen yon bagay ki pwòp ansanm avè m ke m pral regle. Men, trè byento, w ap rejwenn nou pou yon ti frè m jalou, m pa konnen si se 10, si se 2, si se 3. Kounye a, se nou k pral di kisa. Ok. Men esansyèl, m panse, li enpòtan pou nou konnen, li enpòtan tou, pou nou pa chita ap poze pil kesyon, pil kesyon a dwat a goch, lè nou wè, gen moun, bon gen moun ki, ki fwape m sou TikTok, li vin nan IG, e, e l pase dirèk nan, nan, nan, nan, nan WhatsApp mwen. Se moun sa yo ki pouse m jodi a vin di non nou pa divize. Mwen just gon bagay ki pèsonèl ansanm avè m ki mal regle e sa pran di tan. M panse ke yn fwa ke tout bagay fin set up n ap rejwenn nou jan ke n te jwenn nou avan an pou nou frape fò ri, fò plezi. Ni sa k deteste nou ni sa k pa deteste nou. Anfèt. Si nou renmen sa k ap fèt la, m panse okontrè, olye de di a nou kòmanse, pa egzanp gen yon kòmantè ki fè m mal anpil, san moun nan pa konnen, moun nan di o nou kòmanse, nou toujou ap fè m ri, nou toujou ap dis, nou toujou ap dat, epi pou nou gen tan divize, nou toujou sesi, nou toujou sela. Ou gon koneksyon lè w ap jwe a JJM ke m renmen, ou gon koneksyon lè w ap jwe a Nathalie ke m renmen, lè w ap jwe a Jooma, lè w ap jwe a Jimmy, ensi kèlkeswa moun ki nan staff la ke m renmen. Li pa li pa sa vrèman timoun ok li pa sa vrèman mwen jis fè ti video sa m pap fèl twò long poum fè nou konnen arèt de poze kesyon pa gen youn ki divize sof ke pèsonèlman mwen gen yon bagay ke map regle sa ka pran 2 jou 3 jou 4 jou 5 jou e menm 1 an nou poko wèm e ben yn fwa ke tout bagay fin set up nap rejwenn nou konsa ankò pi èske n konprann. Kòmantè negatif yo fon poze silvouplè. Yo pa deranje m non, men m wè ke twòp mesaj. M di ke ban m fè sa. Ban m fè ti videyo a pou m klarifye sa ansanm avè nou. Se pa divizyon. Ou konn sa fè sa nan tèt nou toujou ap poze kesyon depi nou wè pa egzanp yon moun absan pandan yon semèn ou de semèn swa ke l te nan yon enstitisyon kèlkonk ke l ap fonksyone, nou toujou met nan tèt nou ke Se paske lespri nou lespri nou anchene avèk sa yo rele divizyon an. Nou plis kwè nan divize olye nou renye. Men non se pa sa. Nou poko janm gen dispit antre nou. Gen moun ki pral di ou e pa vre men nou pa imen. Se paske gen de bagay ou lib, si nou pran yon lign la nou wè li ka gen dispit ladan, swa JJM nèg nou konnen k pi renmen bay plezi a, li pase nan mitan l fè yon bagay pou nou tout griyen dan nou epi sa w tande a, nou bliye sa. Epi plat. Se konsa nou fonksyone an swa. E aktyèlman la a, Lightman aktè pa l la, aktè pa w la, gen yon bagay ke l ap regle. Men, trè byento.